YouTube Non pa mwen pou moun kap gadem premye fwa non pa mwen se Belinda Okap Mèsi avèk moun ki abòne avèk chanèl la Mèsi avèk ou menm tou ki pral abòne avèk chanèl Belinda Okap pou ou menm kap gade pou premye fwa Bon, m pote yon ti konsèy pou Mesye ayisyen mwen yo. Ki gon ti defo, yon ti defo, ke yo gen, m pa konprann yo ditou, ditou, ditou, ditou. M pa konprann yo. Yon ti konsèy m pote pou nou. Ti konsèy ke m pote pou nou jodi an. Se pou nou konnen dwa nou. Kote dwa nou fini, kote dwa nou kòmanse. Ki jan? Ki jan konnen kote dwa nou fini, kote dwa nou kòmanse? Konnen lè nou avèk yon fi avèk lè nou pa avèk fi a ankò. Lè w avèk yon fi, ou gen tout dwa w pou di l sa w vle, pou fè sa w vle. Men depi w pa avèk fi a ankò, Ou pa gen dwa sou li. Fòk ou pran wòl ou pou konnen ke se èks ou ye. Si w pa konnen sa k rele èks, jodi an m pral di w ki sa ki rele èks. Kiyès ki yon èks? Se yon moun ke m te ansanm avè l. M te ansanm avè w, m te fè de, twa, kat ran, senk an ansanm avè w. Nou pa ka kontinye, nou kite sa. Men, lè m pa ka kontinye m kite sa, kounye a la, ou vin ex mwen. Mwen ka fè sa m vle avèk vi m, mwen ka pran moun mwen vle, mwen ka fè sa m vle. Konsa tou, m ka deside pa janm di w bonjou. Konsa tou, mwen ka deside pa la avè w. Pa kan, lè m pa la avè w la, se pa paske m pa la avè w, ou Pretèks ke m bezwen yon bagay okontrè avè w. Non. Pale avè w la se yon chwa l ye. Mwen vle, mwen pale avè w. Men, e pa paske fòk mwen pale avè w, depi m pale avè w, ou tounen nan plas ou. Non. Ou pa tounen nan plas ou. Ou toujou rete ex. Ex mari. Ex mennaj. Ex papa pitit ou toujou rete ex ou pa plis ke yon ex ou pa gen dwa sou mwen ankò ou pa gen pouvwa sou moun sa ankò ditou ditou m nan jis salye w tankou se yon moun li fèk rekonèt tankou se yon zanmi gen fi ki pa deside si l t avèk yon nèg pou l pale avè l pou di l bonjou mwen menm non mwen ka salye w mwen ka salye w mwen di w bonjou men m pa bezwen ankò. Sa fini, anterwen m ansanm avè w la, sa fini. Si bagay la te bon, nou t ap ansanm. Ou pa t apral fè wout ou, mwen menm pou m te fè wout pa m. Osito ke w fè wout pa w la, pa vin fè ak ti mannigèt, ou pral nan di, se si pase lòtbò, nan. Non. Sa fini. Ou toujou rete ex. Pa veye vi moun nan pou wè kijan moun nan ap viv, si moun nan fè sa pou wè sa fè w mal. Non, sa pa gen dwa fè w mal. Sa pa gen dwa fè w mal. Non. Moun nan di bonjou e paske l vle. E paske l bezwen yon bagay okontrè ansanm avè w ki fè l di w bonjou. E se sa lan lide w. E pa paske moun nan bezwen yon bagay avè w ki fè l di w bonjou. Li jis di w bonjou tankou se yon zanmi konsa. Paske gen de moun ki te konn ansanm. Lè yo vin pa ansanm ankò, youn ka pote yon konsèy pou lòt. Wè, eske pa gen anyen serye? Men nou menm mesye, nou pran fè a la mal, nou pran l mal. Depi yon fi te kite avè w, ou rele ex, ou toujou ex. Si moun nan, sa w te fè l la pase, li bay sa vag. Li chanje liv lan paj. Pa panse ke si li chanje liv lan paj, ou pral tounen ankò. Non, li pap tounen avè w ankò. Si w ta wè fanm sa ranje kò l, li tounen ansanm avè w ankò, se yon bagay li pral fè w. Paske sa w te fè l la toujou rete, sikatri an toujou rete pou li. Sa w te fè l ki fè nou pa t ansanm nan toujou rete pou li. Li ka deside l tou bonjou, men ou pa zanmi l, ou pa nèg li tou. Nou gen yon move abitid, depi nou t avèk yon fi, nou kite avèk fi an, toujou fè yon jan, nou alawonyay pou nou rekouche fi a. Non! Pa fè sa mesye! Moun nou te fè l yon bagay, gen fi k ap dakò pou l kouche avè w, wi l ap dakò pou l kouche avè w. Li te gen yon bagay lan wou l pa t ka jwenn pou l te ka fè w yon mechanste, li pwofite pou l jwenn jou an pou l ka fè w mechanste a. Pa fè sa, depi nou kite avèk yon fi, nou kite avèk fi an. Fi an deside l di w bonjou, ok. Ok, li di w bonjou, men se pa tankou son bagay li bezwen avè w, nan ou menm, tankou li bezwen lòt relasyon ankò, yon bouyon chofe. Non, li pa bezwen sa. Se sa pa bezwen. Fòk ou rete nan limit ou. Pa bezwen nan fè jalou pou moun sa ankò. Non, pa fè jalou pou moun sa. Ou rete ex. Ou toujou rete ex. Ou pa an mennaj. Ou son ex. Ok? M vle pou konprann wòl ou. Pou konprann dwa w ke son ex ou ye. Se ni pou medam yo tou, gen fi, depi yo te kite avèk yon gason, gason di yo bonjou, yo panse se devan yo gason di bonjou. Non, se pa devan. Gason di w bonjou men pa devan w li di bonjou, li di w bonjou nan bouch li. Pa panse lè w al kouche avè l lan pou al fè yon pakèt afè. Non, li p ap fè anyen. Li p ap regle anyen, l ap toujou rete konnen ke li fwape èks li. L ap toujou konnen ke li pase sou èks li. Li toujou konnen ke li flanbe èks li. Li toujou konsa, e sa lap toujou panse, ke l flanbe ex li, pa panse ke lè l fin flanbe w la pral gen yon ex serye, nap rete an flanban, li flanbe w, e sèl sa lap gen nan tèt li ke l te gon fi m t avè l, depi m bezwen l mwen kraze l, men mwen menm si yon gason panse sa konsa, se malè a ou menm paske

Pa kite l ba ou pawòl pou ou kouche ansanm avè l. Pa pran pawòl nan men l pou kouche ansanm avè l paske ou deja èks nèt. Pa tankou konnen gason yo menm menm yo di w yo pa konn kite ak fanm. Mwen menm m pa janm kite ak fanm. Depi m avèk yon fanm se mwen k pou kite l. Non, e pa ou k pou kite l sèlman. Fanm nan ka kite w tou. Bon fanm nan l ap kite w li kite w pi rèd. L ap kite w la, li pran w li benyen w, li savonnen w, li mete w kouche, li lanbe tout kò w, li kite w pi lèd, pi sal. Ok? Lè fanm ap kite w, li kite w pi sal, pi lèd pou w ka al panse. Al kalkile nan bon moman. Al kalkile yon bon moman ki te pase. Al panse. Al poze tèt ou kesyon. Pou ki sa m te fè entèl tèl bagay? Pou ki sa? Ap kòman bon moman m te pase? Al kalkile. Fi an voye w al reflechi. Al panse avèk lavi. Pa kan de pou ex ou toujou rete ex ou pa plis ke ex. Ok. Wi sa konn rive. De moun separe. Aprè yo retounen. Yo arive marye. Byen difisil. Paske te toujou gon sikatri antre nou menm. Antre nou de an. Toujou gon sikatri. Pa panse si m fè 4, 5 an kit avè w, 6 an kit ansanm avè w, sa ou te fè m yo ap efase. Non, yo pap efase. Y ap toujou rete lan may mwen, y ap toujou rete la, m ap toujou rete ap panse si w pap tounen nan menm dosye ankò paske chen k abitye bwè ze toujou bwè ze. Yo pa janm chanje. Ok? Si w te renmen videyo sa.